Salut la famille koman nou ye nap salye tout fanatik universel TV show ki toujou branche ki toujou pataje pa bliye universel TV show se yon platfom ki universel ebyen nan okasyon sa nou profite pou nou pote enfomasyon pou chak fanatik ki chwazi platfòm sa. Ni te nasyonal, ni te entènasyonal, nou dwe pote enfòmasyon ba ou jan l ye a. Pa bliye nan moman an, peyi Dayiti n ap. viv e kèk sitiyasyon kote gen anpil preparasyon k ap fèt pou kapab gen eleksyon nan peyi a wi anpil preparasyon ap fèt paske eleksyon fèt demi depi 2015 ebyen Sa fè des ane depi eleksyon pa janm ka fèt, se yon kesyon de tranzisyon. Men, ane sa, gen de desizyon ki pran, dwe gen eleksyon pou n kapab gen yon pwezidan. Nan dat kap 7 fevriye 2026 la. Men, lè nou ale pi lwen, n ap gade pou nou wè, vrèman, Ayiti ap bezwen yon pwezidan e depatman yo, Nap bezwen Nap bezwen senatè pou depatman yo Nap bezwen depite pou komin yo Nap bezwen majistra Nap bezwen kazèk, azèk Nap bezwen Men lè nou al swiv gen yon lis ki sòti avèk 47 moun 47 kandida pou peyi dayiti 47 kandida pou peyi Dayiti. E m kwè se sèlman Ayiti ou kapab jwenn sa. 7 pwezidan, 7 kandida pou yon sèl ti peyi. M wè sa biza. 47 kandida pou yon sèl ti peyi. Sa fè m santi 47 moun sa yo chak genyen yon pwojè, yon objektif diferan. Chak prezidan sa yo, chak kandida sa yo, gen yon wout diferan ke yo vle fè avèk Ayiti. 47 kandida. Mwen sonje 2015,

Se sèl peyi wap jwenn 47 kandida ap mande pou dirije peyi a. 47 moun. Se sak fè e sistèm politik la Ayiti rive nan rive nan eta sa. Paske 47 pati sa, 47 kandida sa yo, nou sèlman bezwen yon sèl. Ebyen lè yon sèl prezidan sa peyi a bezwen vin prezidan. Tout rès lòt sa yo, tout rès sa yo kole nan kò l. Tout vin sèvi opozisyon pou gouvènman an. Ebyen, se ek e rès sa yo ki vin gen ògèy ki toujou ap revandike, ap fè w santi pwezidan k eli a p ap travay. E se pwoblèm sa a. Twòp pati politik an Ayiti, lè sa k elu a vin ap travay, tout rès sa yo vin met tèt yo ansanm pou yo konbat li, pou yo kont li sou pouvwa a. Se sa k mennen nou la jodi a. Twòp pati politik nan yon sèl ti peyi. 47 kandida, 47 kandida. Sa fè wont mesye. 47 kandida. Men, bagay yo ta dwe chanje. Si m te gen pouvwa, si m te prezidan KEP a, mwen t ap mande, pou yon moun enskri pou prezidan, Li ta dwe peye plis kòb ke sa gouvènman ap remèt li pou l fè kanpay la. Paske gen anpil, gen anpil kandida k al enskri pou, pou, pou prezidan, yo gentan konnen ke yo p ap bon. Men dèske gen yon kòb ke gouvènman ap bay pou fè kanpay, yo gen yon pousantay ki ap tann nan kòb sa, se sa k fè yo kouri pote tèt yo ale, yo gentan konnen ke yo p ap bon. Men dèske gen yon kòb k ap debloke pou fè kanpay, lè gouvènman an bay kòb la, gen y ap y ap pran yon kantite pou met nan pòch yo, epi y ap fè yon kèk, kèk 200 ou 300 foto mache kole, fè, jis pou ka konnen kòb la travay. E poutan pi fò nan kòb la nan pòch yo. Se de sa wè yo gentan konnen ke yo pap bon. Menm ti bagay la jann ye a nou gentan konnen ke li pap bon men nou gentan konnen nou pap bon mesye. Nou gentan konnen nou pap bon mesye. Nou gentan konnen nou pap bon. Nou klè avèk sa. M'pa di se entèl kap bon se entèl ki pap bon. M'pa di si se sa mwen gen pil gen pil kandida kap mande pou ki al enskri la. Ki nan lis sa m wè k sòti a l gentan konnen l pap bon. Men dèske gouvènman gen yon kòb ke l ap bay, li pot tèt li vini. Paske gen yon pousantay ke l bezwen nan kòb gouvènman ap bay pou fè kanpay la, pou fè eleksyon an. Mwen m di sa jodi a. Gen de bagay pèp ayisyen an pa dwe. Gen de bagay KEP a ta dwe kanpe kont li tou. Gen yon kantite moun nou dwe pran nan kous la, gen yon kantite moun nou dwe pran nan kous la. Twòp pati politik. Gen moun ki ta dwe, gen moun ki bezwen moun pou l vote men twòp moun. Twòp kandida ou vin egare moun nan lè moun nan rive nan eleksyon, lè moun nan gen, lè moun nan gen feye a nan men l twòp moun an fas li. Se poutèt sa gen moun ki, gen moun ki pa, ki, ki, ki, ki vote moun li pa dwe vote paske twòp moun mesye. Twòp moun. 47 kandida de yon sèl ti peyi. E wap jwenn 47 sa li difisil pou jwenn 3 ou 2 gen vreman gen yon lanmou pou peyi l vre. Se pòch nou nap vin plen mesye. Se pòch nou nap vin plen mesye. Se pa peyi ke nap fè vreman. Se pa peyi ke nap fè. E pa peyi ke nap fè. Twòp twòp kandida twòp kandida pou yon sèl ti peyi o mwen te ka pran 7 ou 10 yon sèl ke nou yon sèl nou bezwen mesye yon sèl wi yon sèl nap pran yon nap pran yon yon grenn nan 47 la epi lòt 46 sa yo pral sòti yon pongongon pou pou pou pou sa kap elu an. Yo pral kont li, yo pral peye bloke l. Yo pral peye nan tout radyo, peye tout jounalis pou sal prezidan ki eli an. Sa fè wont mesye. Twop kandida. Dwe gen yon leve kanpe, twop kandida. Nou pa bezwen tout kandida sa yo. Nou pa bezwen tout kandida sa yo. Omwen 5, 7 oubyen 10. Men 47 mesye. 47 kandida. Lè sa k eli a fin eli, lòt 46 sa pral kole nan kò l. Atake, atake yo, yo asasine l tankou prezidan Jovenel. Men m konnen je pèp la ouvri, yo pa pran, yo pa pran, yo pa pran sa nan men nou ankò. Je pèp la ouvri kounya. Gen de bagay ke pèp la pap pran ankò. Twòp prezidan, twòp kandida mesye. Twòp kandida mesye. 47 se sèlman Ayiti wap jwenn sa. 47 kandida pou yon peyi sèlman Ayiti wap jwenn sa. 47 kandida. Etazini se 2 kandida. Etazini 2 kandida pou la prezidans. 2 kandida. Repiblik Dominikèn omwen 5 ou 4, men Ayiti 47! 47! Sa vle di, Ayiti an li menm, se yon, se yon, se yon manmèl bèf li ye, chak moun vin avèk galon yo pou yo souse, pou yo bwè lèt, tout moun fou! Wè, si Ayiti se te yon peyi vrèman ki te gen demokrasi, Lè yo, lè yo, lè yon prezidan, nenpòt moun k ap mal fonksyone, pèp la te aji jan m wè pèp Nepal la te aji a. Gen nèg ki ta pè vin poze kandida pou peyi a. Gen nèg ki ta pè vin poze kandida. Gen nèg ki ap chèche yon, yon, yon, yon kandida serye ke l swiv, li, li, li, li ede l fè kanpay. Men pa tap fouye tèt li la. On nèg ki pat gen yon rèv, yon vre, ki pa pat gen yon objektif pou avanse avèk peyi a, li pa tap fouye tèt li la. Men dèske Ayiti, nèg yo pran kòm yon, kòm, kòm yon, yon, yon, yon, yon, yon, an di, yon tè eritye, chak moun. Gen ti pati paw la pou souse. E sak fè nèg yo kouri pot tèt yo ale konsa. Sa fè wont mesye. Twòp kandida pou yon sèl ti peyi. E yon sèl nou bezwen. Pèp la yon sèl li bezwen. Pa vin egare pèp la avèk foto mesye. Yon sèl nou bezwen. Yon sèl nou bezwen. Omwen 3, 4 ou 5 ka ale. Men 47 se twouble n ap twouble pèp la mesye. Twòp kandida. Twòp kandida nan yon sèl, pou yon sèl ti peyi. Twòp kandida. Li lè li tan pou nou mete fen avèk bagay sa a.